Monchè Paulette sa son bagay ki bon tou wi nan kay la. Madanm mwen di, Kisa? M di, Bòlèt la se yon bagay ki bon nan kay la. Madanm di, M pa konprann anyen. Sa rele bòlèt bon nan kay la? M di, Wi, lè w envesti 5 goud nan yon boul ou fè premye lo 50 dola a bon tou. Men lè w pèdi tou, se derapaj pou lamezon. M pral dòmi aswè a Bondye, m adrese m avè w, fè m fè yon rèv pou m defann mwen. Kounye a m fè ekspre, m al dòmi. Anpi vrèmanvre se mwen ki fè erè a. Yon aswè m ap dòmi m wè yon sen parèt, li met yon 5 bò dèyè goch mwen, yon 5 bò dèyè dwat mwen. A demen zeve m fè plan, m fè estrateji, m tiye tèt mwen nan 55. Se lè lote vin tire m mande sak bay yo di m 50 djapòt. Se lè mal reflechi m wè e mwen k fè èrè a wi. Yon 5 bò dèyè goch mwen, yon 5 bò dèyè dwat mwen. Se mwen k fè èrè a. Dèyè m son w zewo, sa fè 505. Bon, mwen k ap pase bò biksa makèt la m wè yon foul moun kanpe. M mande sak gen? Golang di Bato, m konn son komedyen w wi papa, se ou k ka jije ka sa a. Monchè gon gwo akocha anndan wi, antre pou wè sak gen. Lè m fè sa m parèt, m tann ou rele makak yo twa katon ze, lè l rive lakay li l kase ze yo, ze yo pa plen. Li tounen vin fè revandikasyon, mèt pakèt la di a, antoulèka, m pa konnen non, m tande w di w ap asiyen mwen ap pran avoka mwen, men m ap pran avoka pou ou tou, ou p ap gen kòb pou dedomaje m. M tande w ap di mwatye ze nan men m, ze yo pa plen, m pa di ze yo plen vrèman vre, men gen yon maladi deyò a, Bèt ap defann li, fò moun defann li tou. Se nòmal pou ze yo vid. Misye di ou mache ze m pou lajan moun epi yo vid, sa k fè sa? Li di gon maladi deyò a kòk yo kou pa kapòt. Bon, lè w moun nan yon kay mezanmi ou gon pwoblèm etan fi. Se gason an pou w eksplike pwoblèm ou. Dam nan leve byen serye l di, cheri, ou wè m pa pase rad pou ou pou w al travay? M gon pwoblèm wi, genlè gon chòt nan kouran an wi. Ou ka rezoud li pou mwen, ou ka ranje l mwen? Nèg la fè konsa. M se elektrisyen. Li di, Cheri, ou pa ta byen reponn mwen sovaj konsa. Li pa di l anyen. Demen Stiv vin leve, li di, Cheri, ou wè m pa pran dlo pou ou pou w benyen? Se pase m wè gen yon pwoblèm nan wobinè a. Genlè wobinè a pete pa anba, gen yon pwoblèm nan fè tiyo a pa anba wi. Ou ka rezoud li pou mwen? Nèg a fè konsa, M se plonbye. Li di, Cheri, ou pa ta byen reponn mwen sovaj konsa. Apre 3 jou nèg la al travay vini l vini l di cheri ou fè kè m kontan sipriz a pa gen limyè a pa gen dlo ou te gen kòb kijan w fè ranje yo li di m pat gen kòb mwen m bay ranje yo ou konn gen son nèg ki jalou lè l tande l pat gen kòb li bay ranje yo l ta renmen konnen kijan de ki prevyen li kijan w fè ranje yo li di vwazen anfas la k ranje yo pou mwen san lajan li di o kijan san lajan. Ki off li fèw li dil fèm 2 off nèg a di ki off li dil di swa poum fè 2 gato pou li ou byen poum an kontak avèl nèg a di saw fè pou li nèg fi a fè m se patisyè on zanmim kal nan fèt sodo bon konn fèt sodo lèw al nan fèt sodo fòw gen kòb ou nan pòch ou fòw fè rezèvasyon semèn manjew fòw fè reparasyon otèl. Ba benyen pa lo, lè w fè tout reparasyon sa yo, li bon pou ou, o o! Men se yo twa k al nan fèt la. Twa zanmi yo di, Enben, pou nou okipe afè dòmi an, sa n ap fè la a? Nou al nan otèl la, yo di mèt otèl la, Bon, mezanmi, nou bezwen twa chanm wi la a. Mèt otèl la di, Enben, nou gen twa chanm la a, se pa ou sèlman ki ta jwenn yo non, se pase k foul moun, twa chanm ki rete yo, e pa ou ki ta jwenn yo non, se pase yo gen pwoblèm ki fè w ap jwenn yo. Kè misye sote, l di, Ki pwoblèm yo genyen? Li di, Premye a, pa gen konfò modèn. Dezyèm nan, afè kabann nan bliye sa. Li pa gen kabann. Twazyèm nan, pitit mwen bliye bagay sa mayengon ap devore w. Msye men nan sodo m ye m pa lakay mwen kòm m pa pral fè ni 15 jou ni 20 jou ni 33 jou kòm se de mesye vim m prale rapid m gentan gen 15 jou isi bon ou mèt banm 3 chanm nan se nou 3 zanmi nap prann konsa anbyen antre yo peye yal dòmi nan chanm nan. Jounal demen maten lè yo leve, mèt otèl la salye yo, ba yo lamen, ou konn lè w e kliyan, ou genyen, ou gen yon otèl, fò w eksplike yo kijan w pase nuit lan. Li le premye al di, Ki chanm ou te dòmi? Li di, Sa k gen mayengwen an wi. Li di, E ou menm? Dezyèm nan di, Sa k pa gen kabann nan wi. Li di twazyèm nan, E ou menm? Li di, Sa k gen pwoblèm konfò modèn nan wi, li pa bon menm. Li di, Men, kouman w te fè dòmi? Li di, A lè m leve tout nan nuit lan, konfò modèn nan ban m yon vye sant, m gen pwoblèm nèt bagay sa yo, m reziyen m. Yo di dezyèm nèg ki pa gen kabann nan an chanm li an, E ou menm? Li di, A m pa abitye dòmi kanpe, gade tout chevi pye m anfle, m pa gen pwoblèm, mwen vag. Yo di twazyèm nèg la, Pa m wè je w anfle ou menm, se tèlman w byen dòmi ki fè je w anfle konsa? Li di, Mèwi, se tèlman m byen dòmi wi. Yo di, O, te kwè chanm ou te dòmi an gen mayengwen? Li di, Wi, m defann tèt mwen. Premye mayengwen k mòdi m nan, M tiye l, yo di apre sa w fè? Li di oo, m dòmi nèt, rès yo al antèman. Bon, s on zanmi m ki fè trantan prizon. Men, pandan l fè trantan prizon mezanmi, m pa konn ki sa l te fè, ki zak li te fè, trantan, se pa trant jou, trantan prizon. Lage misye lage, ki jou yal lage misye, yal lage misye 2 janvye, se di bon, sim fè 30 an prizon m lage 2 janvye, m pa genyen m bout lakay mwen, 2 janvye se jou pou moun manje poul, manje kodenn, m pa benyen konnen, kòm m abitye a prizon, sòti m sòti an mwen mal fè moun lakay mwen wè map vòlò yon kodenn kanmenm dèyè vòlò yon kodenn. Anpi vrèman vre papa ap desann sou wout Nazon, l antre nan yon gwo lakou, li wè kodenn moun yo, l antre vap, li pran kodenn nan, men di l pa nan pèdi tan, la konnen se zizonnèl pou l zizonnèl pou l met kouto, anpi l tonbe deplimen l, fach. Fach fach, fach fach, fach fach, fach fach, sa p de premye kodenn nan. Lè l voye je l sou lamen goch, li wè mèt kodenn nan k ap vini. Men gon pwovèb labib di w, La defans est un droit sacré. Te gon basen dlo bò kote l la, li vap, li pran kodenn lan lage l nan basen dlo a. Mèt kodenn nan bat yon tnèl kòlèt misye, l di, Pran telefòn, rele telefòn mwen, kot jeran, rele telefòn mwen, rele anmwe sekou, vòlè. Misye di, È è è è è, lape soufle l di, M pa vòlè non, m ap pran avoka. Wap dedomaje m, m pa vòlè. Yo di ki yon pa vòlè? Mwen wè map vin la, se mwen wè kap vin ou pran kodenn lan lage l nan bazen dlo a. Men tout plim kodenn yo nan men w, msye di non m pa vòlè. Se nan rann sèvis m pran antrav sa a. Yo di ki rann sèvis? Li di mande kodenn lan pou wè se pa nan rann sèvis m pran antrav sa a. Se kodenn lan k rele m li di m li pral benyen kenbe rad li pou li. Bon, ou konn ti mare w chemiz zèb dekòlte w, pou w mete yo fè anba bra w nòmal. Monchè ou konn ayisyen se bèt ki kanpe sou bit manvou ben m pral kwadèboukè m pral chèch yon lajan sòl pou madanm mwen m fès ap moute kamyonèt la mesye gon eleman k bò kotem nan mesye kap banm yon seri de kalòt bò kotem nan avèk anba bral m pa byen pale w anpi l leve anba bral li woy afè sa genlè long men pandan l leve anba bral tout san tchyo ap moute nan nen mwen alò w konnen la defans est un droit sacré fòm defann tèt mwen tou m pran pòz son sant pafen m pran men se dega map manke misye m fè misye konsa asosye Kijan rele pafin ou sèvi a? Li di ki pafin? M di sant pafin wap banm la a. Li konn se sant pafin m pran vre sa kwè l di m? Twa zwazo. M di pou sant map pran la a gen youn ki pouri wi. Bon, se te yon makout mwen bi avè li. Ou konn m pa byen pale w di m pale w de makout sa se wa farawon. Makout la gen yon pitit li kap fè mwayen 2. Ou konn de pou ti moun ap fè mwayen 2. Depi l fin kite mwayen 2 se yon afè de sizyèm segondè ki pral derape. Pou nal parèt avèk pouvwal nan lise Toussaint li di, kote direktè isi a hein? Direktè a di wi kòmandan ou gon pwoblèm la, li di ou to wè sa? M gen ti nèg mwen la kap fè mwayen 2 bagay sa yo, li gen pou lal fè sizyèm la, m bezwen yon plas pou li anndan an. Li di a kòmandan, ou konnen nou pa gen pwoblèm, lise a se pou ou. Tout sizyèm yo foul, menm gwoup aprè midi pa gen plas. Daprè mwen menm, petèt wi, se reto filo ki gen 2 ta, ki gen 2 twa plas. M te di ou pap endim anyen la, se yon ti nèg ki tèlman dezòd li pap al fè anyen lakay li a. Mete l nan reto a, lè gen sizyèm wa desanm li nan sizyèm. Ou konn chak ane depi 24 desanm rive se le jou de l'an se epòk Noël fò achte jwèt pou timoun. Gon eleman ki byen ak gon ti pitit li ki rele Natacha. Chak ane l achte yon poupe pou Natacha. Men lè l gade Natacha vin a 8 poupe. Sa fè l plèzi, li pou l gen pitit li chak ane l achte jwèt pou li. Anpi gon lè m bann ki sa k pase timoun ke Natacha e Natacha gen 13 ans, gon lè Natacha ta tonbe kriye. Martha di, Sa w genyen cheri? Ou gen pwoblèm? Sa w genyen? Ou malad? Non. Ou grangou? Non. Sa w genyen? Li di, Manmi, nan tan di sa a fò mè de tou, m ap fè planin. Martha fè, O! Sa w di m la Tatasha? Se 13 an w genyen di m w ap fè planin? A non, bagay sa a m pap ka kenbe l pou ou. Kounye a l rele papa, li di, Papa, Natasha gen 13 an genlè nou gen pwoblèm avè l wi. Pou Natasha se timoun ke l ye, pou l twouve di m li pral fè planin. Papa a sezi tou, lèl gen Natacha l di, Natacha, oh sa w genyen cheri, apa m tande w di w pral fè planin, li di wi papi, chak desanm k rive w achte jwèt pou mwen, li di wi, poukisa w di w pral fè planin nan, li di enben papi twòp poupe sa 13 poupe m ye. Yon zanmi m ki gen yon chyen bèje, yo vle fè l kado. Msye kontan anpil li t gad yon zanmim ki pati premye sal fèm gadl son chyen bèje kòm sipriz m renmenl anpil pou nan mande sak pase chyen an yap bal bwè vye dlo bal manje vye manje msye manke finans pou chyen an chyen an tonbe l mouri kòm msye gen ti finans tou poul okipe chyen an sil mouri se pa antere poul pa anterel li pa ret nan presbitè sentana li di bonjou monpè monpè a di sòteke mon frère Li di kote w m te vin la a wi, li di sa w te genyen, sètifika de batèm, li di non mon pè, li di ak maryaj, li di non mon pè, li di ak de dese w te bezwen, li di non mon pè, se yon chen m genyen k mouri, m te vini pou chante antèman an mwen, pè a di sa se mank dega, kote w konn tande yo chante antèman chen nan legliz, sa se mank dega mesye, mete w deyò, eleman bezwen wè kot pè a ye, si e pa sou may li ye, e m pa benyen pale w nan tan sa a, moun pa jwe a kòb, li di men mon pè kòm ou fè move san, m ta pral ba w chante antèman w di w pa dakò manke m dega, pa gen pwoblèm non, kòm gen yon pastè bò lakay la, M pral ba l yon 800 dola, lajan tan antèman an mwen, m pa konn si se kòb pè a tande, pè a di nèg la vin non w ap fè move san, w ta di m chan e katolik. Gon zanmi m k al vòlè twal chak swa nan ri pave. Men se yo 2 k tou al vòlè twal moun yo, men lè l rive yo pa pran ni plis non, w wè kouman yon vòlè fè rabè, vòlè a pa ak ral fè rabè, li pa janm vòlè lòt kantite se 2 bal, 3 bal twal. Depi l parèt li kanpe anba, li fè lòt la monte anlè pou lage twal ba li. Kounye a, lè mèt twal la wè l ap pèdi pèdi twal chak swa 2 bal, 3 bal twal, li met sekirite nan twal la, l di sekirite a m pa mete w ni arete moun, ni bat moun, ni menote moun. Tire moun nan. Li mèt mwen wè k parèt nan twal la, tire m, li pa gen pwoblèm. Anpi na aswè nèg ya al vòlè lèl fè 11 è 2 vòlè yo parèt youn moute anwo lòt la moute anba pou lage yon bal oubyen 2 twal bal ba li anpi lè pèt li di map tann ou wi ale vit monte l monte fò ta di l an devèn yo bal yon bal paw anpi l pran yon katouch misye fè humm men jan l fè humm an vòlè kap tann li anba a panse se twal la k do lou li di misye ou genlè l lou misye fè humm humm m pran yon bal misye di lage l toujou misye di ou ap wap pale m nan betiz. Ton bal mwen dou m pran an alò se randevou bal twal yo genlh se bal twal li pran toujou di yo pa pase m nan betiz son bal mwen pran m gen di wi wa gentan pran rès yo. Monchè gon dam mwen bye avèl. Men pandan m byen avè l bagay sa yo, l di Bato, ou s on moun ou bay blag se vre men mwen e ou m eksplike tout afè mwen. Mwen gen ti sè m nan ki renmen avèk yon ti nèg ki rele Patrik. M pa konn ki jan Patrik la kanpe, ki jan de moun li ye, men m wè grann mwen renmen l. Antoulèka, kòm mwen pa la m pral kiraso, m pral achte machandiz pou m vin revann. M met kontra l avè l mwen nan ka la wi. M di pa gen pwoblèm. M pa konn sak pase, ti nèg la menm gon mòd lal wè granmoun nan lèl parèt se bo manman manman e mennaj li, se di wi l gen pwojè marye, lè yo vini chita bò kot grann pi ap lap eksplike pwogram li, menm si gon pwoblèm li pa vòlè, li pa raketè, li pa gen okenn defo, son sèl defo l gen se ti gaz lap bay ki rele w di bo franse yon ti rele ti van lap fè nan kay la men depi l fèl kay la kraze, Men lè misye ap fèl gon ti chen nan kay la l tou ap bat poul met sa sou ti chen an, paske sil kontinye ap fè ti van nan kay la yo met chen an deyò yap konn se li menm, men si chen an anndan an l aprann sèvi dra, pandan lap pale a granmoun nan l chita avèk mennaj li a granmoun nan ap pil pouse ti van an Shhhh granmoun nan pran sant bagay la granmoun nan di mezanmi Diana ou fè dezòd metew deyò Diana m se konn si yo met chen an deyò l kontinye fèl yap konn se li menm li menm pran chen an sèvi dra li di a grann m abitye a ti chen an kitel non si w fèl sòti vagabon pral bal kout wòch Li ka gen pwoblèm kitel non li sèlman Diana dènye obsèvasyon ou pa vle sòti zafèw nan pale anpil pale anpil pale anpil pouse yon lòt ti chute ankò chut dènye sal pouse a pitit mwen peyi a kraze granmoun nan pèt mizè mezanmi Diana sa se twòp atò deyò ti nana di grann pa fè move san cherim re dous ankò pa kitel sòti si w kitel sòti yap bal kou m abitye avèl kitel non lal tou demoutre ti nana l konn sa kap fèt li pèt byen serye nan figi chen an granmoun nan manje w dèt nan figi chen an li sèlman Diana Ou pa vle sòti? E kan jennonm nan ap ou pou sou tèt ou a sòti.